Ebyen jodi a nou pral pale de la filozofi, ebyen filozofi li menm ki se yon fò bèl tèm ke tout moun ap itilize chak jou men ki petèt pa konnen si se filozofi ke y ap fè chak jou. Ebyen kote ou konn tande yo di ase souvan ke matematik li menm ki se yon syans inivèsèl, ebyen li pi fasil pou ou pase yon jounen san ke ou pa fè yon kalkil matematik, men li fò e difisil pou ta kab pase yon jounen san ke ou pa filozofe. Toutotan ke wap reflechi, wap mete may, wap mete lojik, wap mete taktik atè pou rezoud tèl ou tèl pwoblèm, ebyen tout sa yo se filozofi ke yo ye. E prenons le ka yon moun ki bezwen yon bagay de yon lòt moun, ebyen lap reflechi ak ki pi bèl mo, ak ki pi bèl pawòl ke li pral sou moun sa pou li kapab konvenk li, ebyen tout sa yo se filozofi ke yo ye. Ebyen ou menm ki te konn tande pale de filozofi men ki pat gen chans al lekòl, ebyen se moman la pou ouvri zòrèy ou gran pou byen dispoze w pou w kapab gen yon ide sou sa k rele filozofi. Ebyen gen yon sètèn datitid ke w pral genyen, gen yon konpòtman ke w genyen, gen yon sajès ke w genyen, ebyen tout sa yo se gras a filozofi k fè w pral genyen yo. E ou menm tou ki t al lekòl men ki pat gen chans touche la barre de la classe terminale, nou konseye w gade videyo sa tou de kòmansman jiska lafen. Paske gon fason ke w pral konprann moun, gon fason ke w pral konprann lavi, gon fason ke w pral rete fò nan lavi, ebyen tout sa yo toujou se gras a filozofi. E ou menm ki t al lekòl, ki te pase filo, men ki te neglije filozofi nan epòk pa w la, nou konseye w tou mèt tande, paske ou pral jwenn anpil bagay ke w te pèdi nan pakou klasik ou deja. E sitou pou elèv k ap fè filo aktyèlman la yo, Nou mèt rale plim nou, rale kaye nou, pran nòt paske nou pral di anpil bagay ke menm pwofesè filozofi w la pap gentan di w a fot de tan. E sa n pral di la yo gen pou w jwenn avèk yo nan pakou lavi w e w gen pou w fè fas avè yo tou nan bak la. Ebyen nou konseye w gade videyo sa de kòmansman jiska lafen paske gon fason ke w pral ye nan lavi, gon fason ke w pral fèm, gon fason ke w pral konprann moun, ke w pral konprann zanmi w, ke w pral konprann lavi w. Ebyen tout sa yo se gras a filozofi ke w ki fè w pral gen sa yo. Bon, brèf, maintenant rentrons dans le vif du sujet, Ebyen filozofi li menm ki sòti nan 2 mo grèk, lè w di philos ki vle di ami, e lè w di sophia ki vle di sajès. Si n ap tradui sa nan yon fraz, nou kapab di, Philosophie qui est égale à ami de la sagesse. Oubyen m te kapab di tou filozofi ki èt egal a ami de la konesans. Paske lontan, yo te konsidere sajès kòm konesans, kòm savoir, ki diferan de kounye a la. Lè w di yon moun saj kounye a la, se kòm si se lè moun nan poze, lè l poli, lè l galan, lè l pa konn nan kont ak moun. Men lontan, lè w di yon moun saj, ebyen se yon savan ke moun sa ye, se yon konesè ke moun sa ye. Se sa k fè, filozofi ki è egal a ami de la sagesse oubyen ami de la connaissance oubyen si n ap pale an bon tèm kreyòl, nou kapab di se zanmi konnen. Ebyen, mo filozofi sa li menm pral repete pou lapremyè fwa, se Pythagore ki pral repete mo filozofi pou lapremyè fwa. Ebyen, Pythagore li menm ki te. ne vè lè zane mwens 580 e m te mouri mwens 495 e ou menm kap tande la banm laj li si ou gen nou a nou a di ok nan fen an nou ap bay laj li ebyen pitagò li menm ki pral repete mo sa pou la premyè fwa e se yon bon lè ke pitagò fin benyen pandan l pral sòti gen yon seri de vwazen bò lakay li ki wè l yo di bon saj la pral pran lari pitagò li menm ki vle montre moun yo ke l pa saj. Li sèlman di moun yo filosof ya. Li vle di ke li se zanmi la sajès. Li se zanmi konnen. E sa Pitagò vle di moun yo. Se ki vle di ke mwen se entèl, mwen byen ak tèl moun, tèl moun konnen m e m konn tèl moun tou. Paske nou zanmi, nou youn konn lòt. Men kòm konesans lan li menm se yon choz ke l ye, se Pitagò ki al chèche konnen l, ki al chèche konn ki sa konesans genyen. Men l di moun yo ke li se zanmi konnen, se ki vle di ke l toujou bezwen konnen, li toujou ap chèche konnen. E sa Pitagò vle di moun yo, dayè l konsidere, Pitagò konsidere, se sèl Bondye nan syèl la ki reyèlman saj. Pa gen oken imen sur la tè ki ka pretand ke l s on, ke l s on saj, ke l s on konesè, ke l s on savan. Li di se sèl Bondye nan syèl la ki reyèlman saj, lan lè moun yo di saj la pral pran lari e nou, e. Pa bliye ke nou diw lè w di yon moun saj a lepòk ebyen se lè moun lan li gen yon sètèn de konesans lakay li. Se yon moun ki konnen. Ebyen Pitagò di moun yo Philosophia se ki vle di li pa saj men li se zanmi konnen, li se ami de la sagesse. Li konsidere ke se sèl Bondye nan syèl la ki reyèlman saj. E gen yon lòt filozòf ki di toujou ki se Socrate, ebyen Socrate di la connaissance humaine n'est pas grande chose ou même qu'elle n'est rien. Socrate di ti sa ke lòm konnen an l pa anpil bagay e si w gade l pa anyen ditou. E li ale pli lwen toujou pou l di w ke la connaissance humaine n'est qu'une goutte d'eau dans l'immensité du savoir. Li di ke ti sa lòm konnen an, si w ta konpare l se ak yon se ak yon lamè, pa egzanp ke w pral nan yon lamè bò lakay ou ki pre w, ebyen pran yon gode dlo, Pran yon gode dlo sale anndan trip poul la, men sa k pre w la. Ebyen, kenbe gode dlo sa k nan men w lan, gade l, sa k nan men w lan se sa ke lòm konnen e tout rès sa k rete a, tout rès dlo k rete a se se sa ke lòm pa konnen. E sa k fè Pitagò konsidere se sèl Bondye nan syèl la k saj, ebyen lè yo di l ke saj la pral pran lari, li vle di moun yo ke l pa saj, men li se ami de la sagesse, se ki vle di ke li se zanmi konnen. Ebyen, avan Pitagò te di sa, te gen yon seri de savan ki t ap reflechi sou yon seri de bagay, ki t ap reflechi sou astwonomi, ki t ap reflechi sou matematik, ki t ap reflechi sou lanati, ki t ap reflechi sou anpil lòt bagay. Anpil lòt savan t ap reflechi deja. Men, lan lè Pitagò vin di filosofia, yo konsidere se sèlman filozofi k te syans. Matematik pa t ko syans, fizik pa t ko syans, chimi, sa yo pa t ko janm syans alepòk, senkyèm syèk avan Jezikri. Ebyen, se sèl syans filozofi ki te konsidere kòm syans. Mat, matematik te anndan l, fizik te anndan l, chimi te anndan l. Ebyen, tout matyè ou wè kounye la yo, tout te anndan syans fi, filozofi. Dayè se sèl filozofi ki te konsidere kòm syans alepòk. Men avèk letan, fizik pral kite l, matematik pral kite l, tout tout matyè yo nèt pral kite l ke yo pral kreye syans pa yo. Nan lè tout fin sòti ke yo kreye syans pa yo, ebyen filozofi li pa yon syans ankò ditou. Se sa k fè gen yon lòt savant ki di. La philosophie n'est plus la science de tout, mais elle est plutôt la science du tout. Li di filozofi pa syans tout bagay ankò, men li pa syans ankò ditou. E si yo ta di w bay definisyon filozofi, ou mèt di filozofi pa gen definisyon. Ou mèt konpare filozofi tankòm lavi. Pa egzanp, lavi chak moun pran l nan fason pa yo. e se menm jan tou filozofi chak filozòf defini l nan fason pa yo. Si w ap defini filozofi ou kapab defini l se selon tèl moun, selon tèl moun, tèl filozòf defini l nan fason pa l, ebyen tèl lòt filozòf defini l nan fason pa l, ladan yo kapab gen yon ti lyen men filozofi pa gen yon definisyon fiks. Tande byen wi silvouplè. E avan tou n ap pale w de filozofi te gen yon seri de savan ki t ap reflechi avan ke filozofi te la.

Pitagò, anpil lòt ankò ki t ap reflechi. Ebyen, yo te rele filozòf sa yo filozòf presokratik paske yo te la avan Sokrat. Ebyen, filozòf sa yo menm t ap reflechi sou la metafizik, yo t ap reflechi sou la sou la nati paske yo t ap pale de Dye, yo t ap poze kesyon sou Dye. Ou ta poze kesyon sur l'amour, sur la vie, sur la mort. Se ki vle di lè wap pale de metafizik se yon bagay ki moun pa ka konprann, se yon bagay ki enposib, preske enposib pou moun konprann. Yap mande eske Bondye la vreman e kote li ye? Yap pale de lè moun nan mouri enben si lal viv yon lòt vi kote moun sa ye? Ebyen se yon seri de kesyon ke yap poze ke yo menm yo pa ka jwenn definisyon yo. Se sa k fè yo di ke filozòf sa yo t ap reflechi metafizikman, yo t ap reflechi avan Sokrat. Yo te rele filozòf sa yo yo menm filozòf pre-sokratik, se ki vle di ke yo t ap reflechi avan Sokrat. Men nou di w ke yo t ap reflechi metafizikman. Yo t ap pale sou lanati, yo t ap reflechi sou lanati. Ebyen, nou pa fè videyo a tèlman long, fòk nou di w ke. Nou pa vle ki pou nou fin ap pale pou pa tande tout sa ke nou pral di yo. Ebyen nap fè video chak 10 minit paske chak 10 minit ke nap kanpe e nou pral fè swivi toujou nan sa ke nou nan filozofi a. Nou gen pou nou detaye ba yo fil an egwi kote filozofi sòti e kote li ye la kote li prale. Ebyen se sa nou pral detaye pou ou la de filozofi. Ebyen Pitagò li menm ki te mouri a. Pou 85 an, 85 an ke Pitagò te mouri, li te la, se avan Jezikri, ebyen, nou pral kanpe la pou nou fè swivi. Si w gon kesyon m mèt poze, e si gon bagay tou ke m pa di w, mèt fè m konnen, epi nan swivi ke m pral fè a, nou a, nou a fin ajoute yo. Men, men nou di w ke nou pral pale anpil de filozofi, men pa bliye ke nou rive nan filozòf presokratik. E se ki vle di yon seri de filozòf ki t ap reflechi avan Socrate men yo t ap reflechi etewosantrik, yo t ap yo te baze sou lanati. Yo t ap eseye konnen nati la ki sa l gen ladan, nou di w ke yo t ap pale sou lamou, sou lavi, sou Dye, sou lamò. Ebyen se sa yo ke yo t ap reflechi men Socrate pral vini l pral chanje sifas bagay. Ebyen lan swivi ke nou pral fè a nou pral rantre nan kesyon Socrate. Souwete ke nou vin abòne e fè zanmi nou konnen sa tou paske nou pral detaye ba ou pak an pak filozofi. E gon sètèn de sajès ke ou pral gen se gras a filozofi. E pi bèl bagay ke nou pral di sou filozofi a, yo tout dèyè tout pral vini lan sak pral vini yo. Se sak fè ke nap batize sa filozofi 1. E lòt la m gen pou m batize l filozofi de, e ensi de swit, jiskaske nou detaye ba ou pak an pak kisa filozofi a ye. Ebyen nou pataje l, nou fè zanmi nou konnen tout moun nèt. M ta renmen tande kòm nou trete tèm yo la an bon jan kreyòl pou tout Ayisyen k ap viv kapab konprann, kapab gen yon ide sou filozofi yo. Ebyen ok, mèsi.